Nou pral pase nan yon moman spesyal. Moman pou ke nou priye, se yon afè spesyal. Map mande nou pou ke nou dispoze, pou ke nou kapab rejwenn ak Kris nan lapawòl, kote nou pral priye. Nap fèmen zye nou, nap aji lafwa nou. Sonje ke ak emisyon an nap beni. Nan moman sa a, ak emisyon nap beni, ou pral fè yon akle de fwa. Mande sa ke ou bezwen an avèk. Nan moman sa, jis fè lafwa w, kwè nan Bondye e l ap ba w laviktwa. N ap fèmen zye nou, n ap priye pou nou remèsye Bondye. Etènèl, ou menm ki fè syèl la ak tè a, ou menm ki ap renye sou tout tè a, nou adore ou, nou egzalte non w, nou glorifye non w paske w se Bondye. Pa janm sispann voye je sou pitit ou, ou pa janm sispann gade nou kote ke nou ye a. Ou mare l lan syèl la, ou mare l sou tè a, nou remèsye ou pou byenfè ou pou sa. Chak jou, nou sòti nou antre, nou dòmi nou leve, nou manje, nou ba nou tout sa ke nou bezwen. Nou di w mèsi pou sa. Nou pa gen mo ase pou ke nou remèsye ou pou tout byenfè ou yo. Ou konbat pou nou lòske nou an danje. Pwoteje nou lè nou an moman densekirite. Ou pa janm sispann voye je sou pitit ou. Nou beni nan ou, Senyè! Nou egzalte non ou paske ou se Bondye. Nan moman sa a kote nou ap pase yon moman nan priyè avèk ribrik nan beni a. M panse gen yon pakèt moun ki an difikilte, gen yon pakèt moun ki nan nesesite, gen yon pakèt moun ke m si ki gen bezwen. Mwen panse moman sa a li si spesyal pou ke yo rejwenn ak ou pandan ke y ap fèmen zye yo y ap fon ak de fwa pandan ke nou ap beni.

Ke ou kapab kontinye swiv chemen de la verite. Paske m konnen, loske ou konnen verite ya, nou esklav kote nou ye, ou va afranchi nou, ou va van pèmèt ke nou reyèlman libre. Nan moman sa, nou mande ou, ke ou kapab pase vizite sa ki malad, sou kabann lopital. Ou menm ki se doktè pa ekselans, ou fè operasyon san kouto, ou fay piki san sereng. Ou fè tout sa ke doktè yo menm pa ka wè. Ou kapab ale nan prizon kote ki gen moun ki abandone, ki pa gen pèsòn pou gade yo. Selon kè w, selon santiman yo, selon jan ke n kapab di sa. N ap kontinye di ou ke w kapab pase vizite yo. Yo pa gen, yo abandone, yo aflije, yo san pèsòn. Ou kapab ale pou koute yo, Senyè Jezi. Mwen gen yon pakèt moun nan lari a ki pa konn kisa pou ke yo, ak kisa yo pral antre, ak kisa ke yo bezwen. Genyen ki san travay, genyen ki san kay, genyen ki san fan, ke n kapab di ke fanmi abandone yo. Ou kapab ale, ou va touche, ou va bay yon, yon, yon, yon touche si spesyal. Ou va pase pou ke yo kapab fè yo santi ke ou jou la, ke yo va. Leve men yo, yo ta sonje ke yo te pase yon moman nan lapriyè nan ribrik N ap beni, e se la a ke yo te fè ak de fwa sa a, e se la yo retwouve benediksyon yo, se la yo retwouve lavi ke yo te genyen, ke yo jwenn nan. Gen moun ki pa kretyen nan moman sa a ki ap swiv ribrik la, gen yon, ou kapab. P. Ale vizite li, touche kè li, fè ke li edifye, e va apòte yon pawòl atravè kanal mwen, pou ke yo kapab touche li, Senyè. E sa ke li va jwenn nan, li va yon pawòl de vi, yon pawòl de benediksyon. Nou va, nou mande ou ke ou kapab padone peche nou. Nou konnen pechè ke nou ye. Nou fè de choz ke nou pa konnen. Nou fè de choz pa inyorans. Nou fè de choz ke nou menm, e, e, e, pa pretand ke nou. fè l kòm peche, men epoutan, se nou menm, nou fè l ak volonte, avèk konesans. Nou mande w padon pou sa, Senyè Jezi. Tanpri, pa gade sou eta nou. Mwen konnen ou se yon bon papa, ou se yon papa de kè, yon papa ki, vrèman, ki sansib pou pitit li. Vrèman, ou p ap kite nou ale dewoute. Ou va, ou va pran nou. M konnen ou fè l pou mwen, ou te fè l pou anpil lòt deja. Jan ke w ap kontinye fè l pou mwen nan maladi mwen. Ou va kontinye geri, touche, e fè dè choz spesyal pou chak fidèl oditè, pou chak fidèl ribrik Nap Beni, pou chak fidèl chanèl Lakou Lakay 609. Yo va retwouve yon mesaj de vi. Nou beni non ou pou sa. Nou di ou ke nap priye ou se pa an kalite de jis, men an vèti de merit ke nou genyen, ou va touche nou, ou va padone nou. Ou va pèmèt ke pawòl nou yo rive nan zòrèy ou. Mwen konnen ou gen zòrèy pou tande, ou gen men pou aji. Ou kapab fè sa ke nou mande ou la. Nou priye ou nan non Jezi ki te vini, mouri, resisite, ki ap renye pou syèk dè syèk. Amèn. Map di tout moun bonswa, nap beni. Se mwen pa w la, ribrik nap beni ki antre lakay ou avèk sèvitè w Linédieu Macathieu Lovelace ki toujou la sansibleman pou ke li tenu kont pou ke li prezante w ribrik sa ki pase chak dimanch a 7 è sou chanèl Lakou Lakay la. Map pwofite salye kèk zanmi e frè, sè ki ap swiv nou. Tankou Excelom, m salye Vixamar toujou ki toujou la, m salye Kenley, m salye Roselor, m salye Britus, m ap salye yon pakèt moun ke m konnen ki toujou rete ansanm avèk nou depi live la tonbe ki toujou la pou ke m ap beni. Sujè ke nou gen pou nou aswè a, se la charite. Mwen sonje ke nou tap pale dènyèman an de l'amour. Se swivi e dènye nimewo rubrik sa ke nou pral fè. Si nap raple nou byen ke charite te pami karakteristik lanmou Bondye genyen. Pami ladan yo te gen kat ki se bonte, konpasyon, mizerikòd, ki Senyè ki te chak di. Charite se veritab l'action de l'amour divin. Pou byen di, te gen twa tip de l'amour, se te l'amour familial, l'amour erotique, e l'amour divin, ki se l'amour agape. Nou pral li Matye 22, vèsè 36 e 37. Men avan, nou ap di ki sa charite a ye. Charite se lamou ke lon resan pou Dye, pou ton enemi, pou le byen e pou ton pwochen. Matye, Matye 22 vèsè 36, 37. Alò, kesyon an poze di, Kèl e le pli gran?

M pa konn si n konprann, paske ou pa ka renmen yon moun san w pa renmen tèt ou. Sa w pa vle yon moun fè w, ou pa fè l. Anfèt, avan ke w kritike yon moun, avan ke w wè defo yon moun, avan ke w wè yon moun ki fè w mal, chèche konnen tèt ou byen, konnen sa k pa p fè moun plezi, sa k ap fè w mal, pou ke w pa rann yon moun nan yon moman endezirab. Charite, wè bay, wè pataj, ou wè soufrans, lè m di soufrans lan, ou wè lapèn, ou gen lapèn pou yon lòt, lòske li nan yon moman ki vrèman. ke l bezwen, ke l gen nesesite pou ke ou kapab ba li. Avan ke nou avanse, nou gen 3 tip, 3 mezi de lamou ki te enimere deja nan tèks ke m te li a, ki te, se lanmou ke ou dwe santi pou Bondye, sa vle di pou premye mezi lan e pou Bondye, lanmou pou Bondye, nou pral li l.

Lanmou Bondye, se ou k genyen le devwa pou ke li sove nou. Kisa l di? Tonnè Bondye, ou genyen afeksyon pou lapawòl de Jezi. Ou gen yon santiman datachman avèk le ministè de lapawòl. Ou genyen yon konviksyon dan la doktrin de levanjil. Lè m di sa, ou p ap kite nenpòt fòm de doktrin. vante ou pou ke ou kapab ale pa si pa la, pou ke ou kapab men sèlman ou chèche konnen se kè la volonte de Dye pou ke ou kapab respekte pawòl la e kontinye nan la lit kretyèn nan. E pi ou kontinye ansenye sa ki bezwen la bòn nouvèl e ou rete.

ke li kapab viv avèk frè li malgre defo li, pou ke li padone li, pou ke l lese lanmou Kris pataje avèk frè la, li sèlman wè l kòm yon enmi, kòm yon, kòm yon choz m pa konn jan ke l kapab trete l la, pou li menm li te dwe wè l mouri, se sa k fè li mansyone li di, ou se yon mètriye, depiw ou rayi

et lui fermer ses entrailles comme l'amour de Dieu demeure comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Gen 2 bagay ke m souliye nan vèsè sa. Li di, ke nou konnen lamou atravè Jezikri. M sot pale de sa, li te vini mouri pou nou. Sèl gen pitit li an, li bay li pou vin mouri. Wè, charite a, li bay li pou vin mouri pou nou. Poukisa? Pou le pardon du péché. Answit, li di, Si frè w la, tande, si frè w la, li genyen, be, li genyen bezwen, e ou menm, kay ou ranpli ak manje, kanè w ranpli ak lajan, machin ou ranpli ak gaz, poutan, lakay li, yo rele w, vin pote l sekou, li gen nesesite de bezwen,

Bay Bay Bay de votre superbe Bay de votre superbe Bay sa ka fè w mal Bay sa ke w konnen ki nan nesesite Mwen gen bezwen yon chemiz Poutan ou gen yon pakèt chemiz lakay ou Ki sa ke w chwazi pou ban mwen Se sa w pral jete nan fatra

Lòske w wè frè w la nan bezwen, pi bèl chemiz ke w genyen an, se li w bay. Ok? M redi nou sa. Bay moun ki gen bezwen. Frè w la bò kote w la. se yon Ti Kris ki bò kote w. Sonje sa ke Dye di, Mwen, Mwen bò kote nou, nou pa menm pran swen m. Mwen bò kote nou, Mwen grangou, nou pa menm ban m manje. Mwen bò kote nou, M swaf, nou pa menm ban m bwè. Ki, nan ki sans? Mwen, se sèvitè w la ki bò kote w la, e li k reprezante Jezi pou w. Se pran swen frè w la nan tout entegralite. e Bondye li menm li va pran swen ou. Lanmou an li va grandi menm pou ton enmi ke w menm pou enmi Dye li Kris pa t Jezi Kris li menm te gen dè enmi si non ke li pa ta bezwen krisifye ou si e Bondye li menm li pwouve n sa e l te renmen moun ki t ap krisifye l yo e an rezon de kont ke l mouri pou peche l lanmou sa ke li pataje avèk nou li moutre nou an Nou devon nou devon kiltive cet amour nou bezwen kiltive sa Ethel ou fèm mal sensèman mwen se frèw nou kondane poun viv ansanb nou kondane pou nou atenn pèfeksyon ansanm nou kondane pou ke nou kapab rejwi dan l'amour donk ou pa ou fèm du tò map aproche de kotew menm lè ou paka mandem padon mwen menm an sòt M ap pase nan pozisyon an pou ke m di frè, se vre, mwen pa fè w anyen ki mal, men m mande w padon paske m tenu kont ke nou pa gen dwa fè lenmi, nou youn dwe renmen lòt, nou youn dwe viv ak lòt. Sètènman, ou pa ka mete w nan pozisyon pou w mal alèz. Ou pa ka mete w nan pozisyon pou w rayi frè w. Ou dwe kiltive lamou de Dye, lamou sa a ki se lamou. Diven. Kisa m ka di? Legliz gen yon pakèt moun ladan ki vrèman renmen bay. Men anpil fwa, gen de moun ou kwaze ki ap fè jès avè w, men ki pral mete w nan lari. Lè l mete w nan lari, li pral rakonte moun ke l te ba w sesi, ke l te ba w sela. Men la li pa charite. Paske charite a ne se vant. Pwen, il ne s'enfle point d'orgueil. Lè w ap di ke m te bay entèl sesi sela, non sèlman ou vante sa ke ou fè a, ou bay yon, yon, yon aparans de gwadans. Se paske m te fè sa pou entèl ki fè l ka sesi, l ka sela. Se paske m te peye lekòl pou entèl ki fè jodi an l ap ka gen mo, de moso fransè nan bouch li, l ap pran pòz ke li sesi, ke l sela, li pa ka tande m kounye a paske li gen ti moso konesans lan, men non! Se li menm ki pral genyen pou konnen si gen rekonesans ke Dye te pase pa ou menm pou ke w te ba li kèlke choz e ou menm gade byen pou wè si ke w fè de jès kòm sa ou wè Bondye li menm li pa pran swen w li pa beni w konn sa w te fè a ou te mal fè l paske pa gen yon moun ki ap bay ki ap bay jodi a pou w wè ke Bondye pa beni l ke l pa pran swen l ou gen le devwa pou bay de votre superflu bay M pa di ke ou pral fè efò pou bay sa w pa genyen, sa w pa genyen. Men, nan sa ke ou genyen yo, w ap bay sa ki wè ki reprezantab. Ok? Pataje yon kè sensè avèk frè ou, rete dan lamou e dan la charite. Bay lanmou sa a plis angouman, pa bat pou tiye lamou diven ki lakay ou a. M remèsye nou pou atansyon ke nou t ap ban mwen. M espere ke nou t ap beni ansanm avè m. Se te charite ke nou t ap pale, lanmou diven. Bay sa ki nan bezwen. Donk, se te twa mezi de lanmou ke nou te enimere, ki te, lanmou w pou Dye, lanmou w pou ton pwochen, e lanmou w pou ton enmi. N'oublie pas que la charité c'est le lien de la perfection selon Colossiens 3 verset 14. Se te tou sa pou aswè a. Nap beni. Bonsoir. Ciao. A la prochaine.
Mwen envite nou al swiv emisyon sa sou Lakou Lakay 509 chak dimanch ki se Map Beni avèk Frè Lovelas. Bon fan Lakou Lakay 509 bonjou e m konseye nou al gade emisyon an chak dimanch.
Yon emisyon serye, m vreman felisite jèn sa. Kote k pap gen kè sote. Kote lèt ak myèl koule.